Lapolis detèmine vrèman pou gade kòman yo kapab jere dosye kidnaping nan o nivo de Ro Dèlma. Jan anpil nan nou te tande l e konnen l deja, jounen ki te lendi an, gen plizyè prezime kidnapè k tonbe n o nivo de Dèlma 31 e 33. Jan n ap gade sou ekran an, enben se plizyè polisye diferan inite ki yo menm dejwe yon tantativ kidnaping ayè maten lendi an, kote ke gen nenpòt 2 a 3 nan bandi yo prezime kidnapè yo ki mouri, malerezman gen 2 polisye ki viktim ki mouri yo menm, men gen plizyè lòt moun ki viktim. E sa ki atire atansyon m e zanmi entènot mwen yo, ke n pral tande yon sitwayen, yon chofè moto, ki li menm t ap asiste sèn nan, erezman pou li, li pa viktim. Se paske gen nan prezime kidnapè sa oubyen kidnapè sa yo, gen youn ki te gen sa n rele yon djakèt dcpj sou li, gen youn ki gen yon mayo, mayo nwa ki make polis nan do yo, epi jilè polisye sou li, avèk seri sou li, men ki pami prezime kidnapè k mouri yo? Sa vle di kisa? Jodi an la, lapolis lan, jan anpil moun konn ap denonse sa e konn ap kondane sa pou di ke gen de polisye malfektè, movèz fwa ki yo menm enplike nan de zak de kidnaping, ebyen jodi an ankò nou kapab remake ke de nèg ki avèk inifòm polis sou yo kontinye ap kidnape popilasyon an. Lè w pa gen ankò de zye zanmi entènot nou yo, se ke machin n ap gade la, machin blan Nissan Patrol sa, se machin ke prezime kidnapè yo te ladan l. E machin nan make sèvis de leta. A e di ke tout jan nèg yo ap eseye twonpe vijilans popilasyon sivil lan. Polis yo te sou men yo, Enben yo di avèk malfra sa yo, malveyan sa yo, plis jamè yo p ap janm komèt yon bagay konsa ankò. Ok, yo p ap janm yon bagay konsa ankò. Ben lapolis lan mande pou plis vijilan, pou plis veyatif, paske lè ke y ap fè jan de kou sa yo, otan ke kapab gen de polisye, de bon polisye ki an sèvis, ki an fonksyon, pou yo pa viktim, se ap trè trè byen selon Popilasyon sivil lan. Désir, rapidman map salwe mon frère, paske nou pral vini avèk yon sitwayen, yon chofè moto, ki li menm, ki tap asiste sèn nan, e ki pral di avèk zanmi yo, kòman sa te dewoule. Désir kòman nèg yo mon frère? Felisitasyon nou bèl e byen anfòm, trè kontan pou nou rejwenn byen bonè pou vin nan kalfou verite, enfòme zanmi entènot yo. E gen gouvènman an ki chita avèk divès antite politik anndan peyi a, yo prezante pak ke yo jwenn ansanm nan ki pral pèmèt ke yo gouvène peyi a, malgre nou konnen sitiyasyon anpil moun ki kwè ke Alix Didier Fils-Aimé li pa an eta pou dirije la repiblik, men li rive jwenn yon antant. Dokiman li sòti, ki sa k pral fèt? Nan konbyen tan ke moun yo pral vrèman wè ke ansanm aktè yo pral pase alèv pou dirije la repiblik? Se pi gwo kesyon ki ap poze nan depatman lwès peyi a. Blaise Peterson, Jean Wilner Sévère, Batay la mangonmen bò kote lapolis fas kriminèl teworis Viv Ansanm yo, kesyon kidnaping nan Jakadèr sèmante 7 fwa 77 fwa, kidnapè p ap renye nan depatman Lwès yo tou kote l ap dirije a. Nan zòn Dèlma, nou dwe di, sa fè omwen. 2 gwo ka kidnapping ki dejwe pa lapolis e chak ka sa yo lapolis rive rekipere de materyèl ki te an posesyon kriminèl teworis sa yo ki ap fè kidnapping andan peyi a. Sepandan, gen divès aktè ki ap prezante ansanm pwopozisyon, pozisyon pa yo, yo toujou rete mordicus. Pou yo di ke yo pa dakò ke se Alix Didier Fils-Aimé ki dirije peyi a. On gwoup jounalis deside mete on pwojè politik kanpe sou pye pou yo di yap sispann bay mikwo avèk nèg yo men omwen yap pran angajman politik andan peyi a. Shelson Sanon rive jwenn liberasyon l aprè omwen on lane ke l te akwe dèyè kat miray, ebyen se youn nan jounalis ki travay nan radyo tele eklèr la nan pale de ti ti bonnonm konfrè mikwo verite a e misye Robens Telfort Telfort Telfort t al akonpanye Shelson Sanon pou l te sòti e l di l te jwenn anpil difikilte nan demach sa ke l t ap fè pou te mete Shelson Sanon deyò sonje ke Shelson Sanon te pase Preske 10 lane nan prizon deja Blaise Peterson. Li ta pral libere epi misye vin tounen, misye te vin tounen nan prizon men anpil moun te lonje dwèt sou Pierre Espérance mèt peyi a, yo ta fè kwè ki te mete misye nan prizon. Bon, kounye a misye deyò, m espere ke misye pran leson kote l te ye a Blaise Peterson. Ansyen depite Delma Taba, Anel Belizaire, misye sèmante sou lavi l, Li di kel mouri oubyen lal nan viv ansanm li pap kite yo aretel ankò pasel gen movè souvni de arestasyon ke yo te fè sou li a. Komin Kenscoff, presyon yo kontinye ap avanse, bandi yo ap prepare pou yo fè reprezaj sou popilasyon an aprè omwen 16 ladan yo te vale dlo dan yo nan entèvansyon ke lapolis te fè nan zòn nan avèk task fòs nan depatman Latibonit komin Lyankou, presyon an kontinye ap monte, Blaise Peterson. Majistra komin Monri a, Blaise Elysée, li bat bravo lakontantman lè l gen enfòmasyon genyen 6 blende ki rive nan depatman an nan tèt li ap gen yon lyè despwa, ap gen sekirite ki kab pèmèt ke moun Monri ki deyò yo retounen lakay yo, Blaise Peterson. Anvan m vini avèk sevè jan m di an dezi, banm vini avèk sitwayen sa, yon chofè moto ki li menm te prezan k tap asiste e an di kesyon kidnaping ki tap alò ke lapolis te jwe onivo de dèma 31 e 33. Ann tande misye Men jan nap gade video a la se egzakteman imaj machin endividi kidnapè, prezime kidnapè ke lapolis dejwe kidnaping sa ayè lendi ki se te egzakteman 23 fevriye 2026 lan. Ann tande paske nou pat prezan nou menm, ann tande sitwayen sa.
Yon machin polisye ki gen yon machin men l gen plak polisye, yon landkizè. Men apre sa m vin wè yon ti oto dèyè l kole avè l. Men nou pa ka konn sa. Pandan nou te gen yon, ou konnen la gen kawotaj m pase pa anba avè l. Kounye a pandan m ap vini mwen vin wè yon machin polisye ki gen yon machin men l gen plak polisye, yon landkizè. Men apre sa m vin wè yon ti oto dèyè l kole avè l. Men nou pa ka konn sa k ap pase a. Kounye a m ap apiye pou yon bal pase. E pandan nan koub la lòn nou tande. Pakèt koub, patèt katouch, katouch, katouch k ap pale, katouch, katouch, katouch, katouch k ap pete. Kounye a, lè n wè sa, machin nan ap vin sou nou, katouch ap pete, n eke tou, nou tou apiye moto a, nou lage moto a atè pou n ka sove tèt nou. E nou konbyen k te sou moto a? Nou konbyen k te sou moto a? Nou de ak te sou moto a, mwen menm ak madam nan. Epi èske machin, lòt machin pri sa yo? Bon, m pa ka di anyen de machin sa a paske e tèt mwen mwen sove men moto m anba machin nan. Alò, pou rekipere moto a, Kisa chèf yo di w? Bon, yo pako di, yo pa di m anyen non, sè jis se y ap pral, y ap remoke machin nan pou m ka pran moto a, yo pa di m anyen ankò non. Men, men telefòn mwen la, m te di yo telefòn nan, yo di m e nan tribinal la pou m al pran telefòn mwen paske jij la gentan ekri ke l pran telefòn nan, li di m e nan tribinal la pou m al pran telefòn nan. Bon, ou sezi anpil wi. A, ou pa ka pa sezi, sa k pase a, ou pa ka pa sezi non. Ou ka toujou sezi paske sa k pase a la, e sèl Bondye wi ki ka fè oga sa a. Ou te jis fè sa w sove la. Wi.
Ki dènye mo wap di? Ki dènye mo wap di? Dènye mo a kisa li? M di mèsi Bondye mèsi pou pa gen mo pou nou ka di ankò non. E Bondye pou n di mèsi. Nan ki zòn ou te soti? Bon nou te soti nan 31 nan Bongou, zòn Bongou. Sa vle di Ayiti plastik. Sa vle di nou menm nou pral Dèlma 32. Ok dakò. Vè ki lè sa pase?
Vè ki jismen li kisa li ye? Se pandan n ap vini nou te al achte nan magazen Bongou. Pandan nou te gen ou konnen la gen kawotaj m pase pa anba avè l. Kounye a pandan m ap vini mwen vin wè. Yon machin polisye ki gen yon machin men li gen plak polisye yon land cruiser men aprè sa m vin wè yon ti oto dèyè l kole avè l men nou pa ka konn sa k ap pase a kounye a m ap apiye pou m ba l pase e pandan nan koub la lè nou tande pakèt koub pakèt katouch katouch katouch k ap pale katouch katouch katouch katouch k ap pete kounye a lè n wè sa machin nan ap vin sou nou katouch pete nou tou apiye moto a nou lage moto a atè pou n ka sove tèt nou. Nou 2 ak testi moto a, mwen menm ak madam nan.
Bon m paka diw anyen de machin sa paske e tèt mwen m wè sove men moto m anba machin nan. Alò pou rekipere moto a kisa chèf yo diw? Bon yo pako di, yo pa dim anyen non sè jis se yap remoke machin nan pou m ka pran moto a yo pa dim anyen ankò non. Men telefòn mwen la. M te di yo telefòn nan, yo di m e nan tribinal la pou m al pran telefòn mwen paske jij la gentan ekri ke l pran telefòn nan, li di m e nan tribinal la pou m al pran telefòn nan. Ou sezi anpil wi. A, ou pa ka pa sezi, sa k pase a, ou pa ka pa sezi non. Ou ka toujou sezi paske sa k pase a la a, e sèl Bondye wi ki ka fè w wè sa a. Se jistès ou sove la. Wi. Ki dènye mo w ap di? Ki dènye mo w ap di? Dènye mo a ki sa li? M di mèsi, Bondye mèsi pou pa gen mo pou n ka di ankò non. E Bondye pou n di mèsi wi. Nan ki zòn ou te soti? Bon nou te soti nan 31 nan Bongou, zòn Bongou. Sa vle di Ayiti plastik. Sa vle di nou menm nou pral Delma 32. Ok dako. Vè kilè sa pase?
Voilà. M bay. Sa se egzakteman Désir Venès ke sitwayen sa ki ta eksplike sa ki rive l, bon li menm Bondye fè pou li ke l sove, li gen lavi sof Désir, men sinon mèt la e se t ap vrèman tris pou misye pèdi lavi l. Désir jan m ap di an tou nan menm dosye bagay kidnaping nan ban m di avèk zanmi yo, Daprè Dicop, ki se direksyon kominikasyon polis nasyonal lan, nòt pou laprès, banm li pou nou, lapo e pnh mete hors d'état de nuire nan prizon 2 manm aktif rezo kidnapè Taba, lendi 23 fevriye 2026. Lapolis Nasyonal Dayiti, pnh, ap enfòme opinyon piblik lan ke li arete, samdi k te 21 fevriye 2026 lan, yon sèten de Jerry Facile. Endividi sa a, ki akize depi plizyè mwa e yon eleman kle nan rezo kriminèl ki spesyalize l nan zak kidnaping, anlèvman kont ranson, kidnape moun, mande moun lajan nan kapital ayisyèn nan. Selon premye eleman ankèt yo, Misye te chaje pou l kapab sible e kowòdone zak kidnaping yo an favè oubyen nan enterè bann kriminèl yo. Sa vle di, se misye ki t ap kowòdone. Gen de seri de moun, gen de seri de kote, misye baze l Dayè nou kapab, nou te kapab tande gen plizyè nan voka ki pran lari, kote yap planifye wout sa, machin sa, moun sa wap bagay, enben se, enben misye, vwa misye nan bagay sa. Vwa Jerry Facile la nan bagay sa. Daprè otorite polisyè yo. Yo, yo arete misye, samdi 21 fevriye an, yo voye l devan direksyon santral polis jidisyè dcpj. Nan kad ankèt ke yap mennen sou towo sa, Sispèk sa ki rele Jerry Facile lan, misye deside kolabore avèk anketè dcpj yo. Nan deklarasyon Jerry Facile, kidnapè sa, misye avwe avèk lapolis, li gen boubout li ki nan rezo an ki rele Béatrice Saint-Fort. Bèl dam, atout mari li te kidnapè. Enben lapolis li menm, nan dimanch ki te egzakteman 22 fevriye an, enben yo poze lapat sou Béatrice Saint-Fort nan Vivi Mitchell. 2 moun sa yo Yo pami moun ki nan rezo kidnapin. Chake mwa. E fò nou di tou Désir, se aprè aresta, aprè 2 prez, 2 kidnapè te tonbe vandredi pase an nan zòn Dèlma, enben lapolis te al pran telefòn nèg sa yo, enben yo mennen, yo mennen, yo mennen, yo mennen ankèt, epi yo jwenn ansanm de done sa yo. Sa vle di, Jerry Facile e Béatrice Sainfort, yo se 2 bon kidnapè. Yo se 2 bon kidnapè, yo nan rezo kidnapè a. Enben lapolis poze lapat sou yo. Mesye ann avanse paske m pral fè sevè, m pral gen sevè talè nan kesyon politik lan. Tande, Blèz, kesyon kidnaping nan anndan peyi a, nou tout nou konstate li s on bagay ki byen manche. Yon bagay ki byen striktire, ki gen tout kalite moun ladan l. Li gen yon rezo kominikasyon, li gen yon rezo estratejik ki pèmèt ke yo kidnape moun yo avèk fasilite. Nan dènye enfòmasyon ki te sòti nan sa ki konsène kidnaping anndan peyi a, aprè ansanm vag doperasyon ke lapolis lanse kont yon ansanm zèfèyis k ap bay pwoblèm nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens peyi a, Metwonòm te di se prèske. 14 moun ki kidnape nan mwens ke 2 semèn. Sa vle di, ou remake ke fenomèn kidnaping nan, li tap pran galon, li tap ogmante anndan peyi a. Anpil moun ap poze tèt yo kesyon, eske se yon koesidans dwòl ki pèmèt apre konsèy prezidansyèl tranzisyon an fin tchoul akò li, epi volim kidnaping yo ap moute anndan peyi a? Bon, eske se konseye yo k nan kidnaping? M pa konnen. Kisa ki koz se pandan yo fin tchoul atò yo epi volim kidnaping nan ap monte? Eske se yo k te gen on strateji pou te anpeche ke kidnaping yo tap fèt andan peyi a? Mwen menm ou pa konnen mwen pa konnen Blaise Peson. Men li enpòtan, li nesesè pou k gen de ankèt ki ap mennen. Gen plizyè pwen ke m ap eseye doto kesyone. Machin sa, nou wè son Nissan Patrol. On Nissan Patrol SE. Sèvis de leta. Nou klè sou sa a. Zewo zewo uit san swasann onz si memwa m pa fè m defo. Pase m pa gen plak la anfas mwen la. On machin konsa. Alò, m pa konnen. Petèt se pa machin sa a ke plak la te apati avèk li. Kab genyen lòt machin ki te gen plak sa a ke nèg yo sezi Blaise Pierson epi yo retire plak la yo mete l nan machin sa a pou yo fè zak la. Men kounye a, plak sèvis de leta sa a, èske moun ki t ap itilize l nan non leta a te enfòme leta ke machin ke l t ap itilize a te gen plak sa a k te idantifye swa direksyon jeneral sa a, ministè sa a. Eske li te fè konnen ke yo te kidnapè oubyen kriminèl yo te pran machin, te deposede yo de machin sa a, machin nan te nan men yo? Paske anpil fwa lè kidnaping yo ap fèt, anpil fwa lè zak sa yo ap fèt, nou ka panse se o hasard, men l planifye nan pi wo nivo leta a. Sonje sou Jovenel Moïse, Majorite gwo kidnaping ki fèt yo, se kidnaping deta ki yo te toutan ye. Yo pa janm lòt kidnaping. E kidnaping deta, se nèg yo ki aranje yo, oubyen kidnaping opozisyon an pou mete toutouni sila yo ki nan pouvwa y ap fè kidnaping anndan peyi a. Èske ansanm operasyon yo, nou ta ka di ke yo bay rezilta ki pèmèt ke gang yo, yo pa kab sòti nan ansanm aks kote yo te konn ap touche lajan yo, sa vin pèmèt ke y ap remonte kesyon volim kidnaping nan? Mwen menm avèk ou nou pa gen repons sa yo. Men gen de moun ki ap gade, ki ap tande, k ap konprann sa k ap eseye doktè fèt la. Kòm nou pral gade avèk Jean Wilner Sévère e sou kesyon akò oubyen pak ke Alix Didier Fils-Aimé jwenn avèk ansanm aktè yo pou n al chèche ki kote Ayiti ye ladan l. Peyi a swaf sekirite Blaise Peterson. Peyi a anvi wè sekirite. Peyi a anvi wè sekirite pou ansanm aktivite yo reprann. Nan jounen ayè a, nou tout nou konstate, nou tande vwa moun yo ki nan lari a, ki ap moute nan ki nivo ke pè a li anvayi yo. Yo pa sòti. Si w gade nan zòn Ba Dèlma a, pou pase desann rive Kafou Ayewopò, tout moun yo yo pa sòti paske yo pè. Kantite parapli ki konn reyini anlè a pou moun yo al chèche lavi, yo pa t pran lari. paske te gen kout zam ki t ap tire Dèlma 17 presyon an t ap monte trè wo ki te pèmèt ke moun yo twouve yo dan laperèz e krent total. Eske otorite polisyè yo repran kontwòl sitiyasyon an? Pase sonje nan fen ane 2025 lan nou te wè ke sekirite ta pral tounen anndan peyi a men malerezman sekirite a plonje Blaise Peterson pandan konsèy minis ki fèt nan jounen 23 fevriye 2026 la. Serge Gabriel Collin li nome kòm nouvo minis ekonomi ak finans andan peyi a. Sa vle di, nou t ap kesyone, ki sa ki pèmèt Alix Didier Fils-Aimé kenbe yon pòtfèy ministeryèl tankou, lè m pale de ministeryèl se pa Theriel Thelus, pi ka moun yo konprann se de Theriel Thelus m ap pale, men, pòtfèy sa l te kenbe l nan men l. Tout moun t ap kesyone, lè yo konnen se kominote entènasyonal la ki kenbe Alix Didier Fils-Aimé Elena ale nan 1915, ki kote nèg yo te premye pote boure, tout moun te sispèk. Enben, Aly Didier Fils-Aimé depoze pòtfèy sa a, li remèt li avèk Serge Gabriel Collin ki nome kòm nouvo minis Ekonomi ak Finans. Ki kote li sòti? Kiyès ki ba li? Pa bliye, s on kesyon de pataj gato. Espas sa. Misye te ansyen direktè FAES wi.
Trè bon men kiyès ki ba li, kiyès ki te mete l nan FAES? Fòk n al chèche konnen. Paske nèg yo ap gade apatenans kanmenm Blaise Peterson. Sonje ke ministè sa a, gwoup moun ki toujou ap fè dappiyanp sou li, se sektè prive lèzafè la ki pa janm negwosye sa a, Blaise Peterson, yo toujou antann ke se yo menm ki gen DGI, se yo menm ki gen ministè finans ak ekonomi, Blaise Peterson, Jean Wilner Sévère. Bon, m pral, m pral, pandan m al pran Sévère la, paske konnen Sévère n pral jere dosye politik lan, paske Finalman, kesyon pak gouvènabilite a ki gen plizyè pwen ladan l, men nan 2 gwo pwen l genyen yo, se stabilite e òganizasyon eleksyon. Wè nan 4 m kwè 5 gran pwen l genyen nan koze pak de gouvènabilite a Sévère Désir, gen 2 ki pi enpòtan e se li yo mansyone nan banner ki te andedan vila dakèy lan. Se Stabilite e òganizasyon eleksyon. Mesye, politisyen, militan, defile tankou loko al sere lamen avèk Alix Didier Fils-Aimé. M wè pa anmède m. André Michel, Marjorie Michel, Pierre Esperance, Claude Joseph, e kouman, swa li, m kwè li Ne Balthazar si m pa twonpe. Mesye, se pa 2 grenn dirijan de pati politik, se pa 2 grenn militan tou, ki trè enfliyan, tankou pa egzanp, m wè Biro Odigé, Rony Timothé, Christie David, sa se moun je m ban mwen, m t ap gade nan seremoni an. ok ki defile al sere la men avek Alix Didier Fils Aimé men se yon mesaj ki klè hein kiyes? yal bay respè a pou yo prepare ti plas pa yo exactement men sa pou yo konnen tou sa pou Fils Aimé konnen tou ke Li pa gon kat, li pa gon boulva devan l. Paske entènasyonal la klè, li pap pran twazyèm, li pap pran katriyèm tranzisyon. Blaise, tande, sa se jastram, ou wè depi se kominote entènasyonal la ke w site, ou sanble pèdi nan sa kap pase an Ayiti a la. Tout tranzisyon aprè lanmò Jovenel Moïse ki planifye nan kominote entènasyonal la. Nou pa konnen?
Se menm yo menm ki planifye li.
Tande, aprè lanmò Jovenel Moïse, kiyès yo di nou ki te nan espas kay Jovenel Moïse lan? Se pa operasyon diye ke yo te di? Kisa ou wè kominote entènasyonal la yo etènize sou kesyon sa a? Si se operasyon diye, diye apateni avèk ki gwoup? Ki kote diye sòti? Ki jan yon gwoup nèg kab vini pou yo vin fè yon krim odye konsa sou yon prezidan de la repiblik an fonksyon, yo itilize non yon enstans ki apateni avèk Lèzetazini Damerik epi kominote entènasyonal la pa di anyen sou sa? Epi aprè sa, kiyès ki te planifye Ariel Henry pou dirije peyi a nan tranzisyon an? Se pa menm moun sa yo? Se yo ki te antann yo, yo pèmèt ke Ariel Henry dirije tranzisyon an. E se yo ki kenbe Ariel Henry deyò Paske Ariel Henry san dout pat ba yo sa yo te gen kòm deal avèk Ariel Henry. Men nou menm nou pa ka nou pa ka pran nan jwèt sa non. Se pou kominote entènasyonal la nou fèk kare nan tranzisyon wi. Okontrè nan pouvwa tranzisyon yo li pèmèt ke yo fè sa yo vle ak sa yo pito paske se de nèg ki gen grenn zanno nan men yo, yo itilize pou mete nan tranzisyon yo Blaise Pèsonn. M vle ke moun ki ap gade ki ap tande yo konprann sa. Nou pa ka ap mete espwa n sou kominote entènasyonal la. Pwoblèm ki gen anndan peyi a la a li se pwoblèm ayisyen. Se ayisyen ki dwe aranje pou yo rezoud sitiyasyon sa Blaise Petion. Bon, m panse ke m pral vin avèk sevè, men gon ti bagay ki atire atansyon m pandan lèsa, gon vagabon ki ekri sou Facebook, de Mèt Caleb Jean Baptiste, yo di Mèt Caleb Jean Baptiste se yon abolotcho, yon André Michel pro max, yon desepsyon pou lajenès, sa k ta di sa menm, sa vle di, André Michel se bon iPhone 17 lan, men e. Koman André Michel se yon abolotyo, men Caleb Jean-Baptiste se vin yon abolotyo pro max. Alò misye te la tou fòm di sa wi. Misye te nan nèg ki te andan bagay la epi ki tap bay lanmen avèk PM Alix Jefizeme. Komandè Guy Sévère se yon plezi pou nou ansanm wi Sévère.
Bonjou Désir, bonjou Blaise, bonjou bonswa tout moun. Nou kontan retwouve yo yon nouvèl fwa pou nou kapab fè ti bakouch sou aktyalite an. Men dabò mesye avan nou antre nan aktyalite politik lan li enpòtan pou ke Mwen bon, menm lè Désir te fè yon ti kòmantè, men ban m di nou, pandan jounen an lòske mwen tande zak kidnapin ki ap plede fèt, referans avèk, mwen fè referans avèk deklarasyon nou sonje ansyen konseye Leslie Voltaire te fè li menm Leblanc. Nou sonje edikasyon te fè konpwa moun ki ap fè peyi lòt ki ap bloke lari e si desizyon n pran li dwe pran l paske gen moun ki gen dwa fè mouvman de pwotestasyon. M fè referans avèk sa pou m di èske se pa de seri de aksyon menm lè nou pa pwente di fè referans avèl m pap pwente du doigt se konseye de si Voltaire ou Edgar le blanc men eske se pa ou menm k kache dèyè sa tou mesye li ka de kote li ka yon group de moun ki anfas Alix Didier Fils-Aimé ou kapab montre ke an depi de tout pwomès ki ap fèt misye pa kapab. E piske misye pa kapab, desizyon konseye yo te pran pou te revoke l la, 5 konseye yo, majorite yo te pran pou te revoke l la, se tè la bòn desizyon. Paske fò n gade tout aspè yo, misye. Kòman w ka konprann gen dè zoperasyon ki ap mennen Epi pou bandi yo si alèz pou yap kite nich yo pou yal mennen pou yal fè kidnapin e Jan de ka li repete mesye e pa tankou pa egzanp mwa sa gen yon kidnapin epi apre sa pa gen kidnapin pandan 2 3 mwa non nan 2 3 semèn la mesye plizyè ka kidnapin oubyen tantativ kidnapin Anrejistre wi. E tantativ kidnapin sa yo ki anrejistre, se prèske nan menm zòn nan. Zòn Dèlma 31, zòn Dèlma 33, zòn Dèlma 75. Kafou a, ti pòs kafou ayewopò a li ouvè wi mesye. Kòman pou ti pòs ka fwa yo fwa ouvè yon moun gen dwa di moun si pa egzanp machin nan prale nan lòt zòn zòn anba ba dèlma oubyen oubyen lòt zòn li ka fè lòt kote men mesye si ti pòs la ouvè e gen blende sa kapab yon eleman pou diswade kèlkeswa moun ki vle fè kidnapin nan perimèt notamman dèlma 31 ki pa twò lwen kafou ayopò. Apre sa m gade tou, èske tou se pa menm ekip ki sou pouvwa la ki fè sa pou kapab bay yon mesaj kòmkwa pou kestyon eleksyon.
Wap pale swa la.
Non, tout sa yo ladan tou. Paske mesye, jan lap fèt la tankou son moun ki kenbe bouton la, li te fon bese l kounye a li fon sèl monte l. Pandan lapolis ap mennen operasyon danvègi sa yo, lapolis ap jwenn materyèl epi on sèl kou ka kidnapin yo mesye monte. On sèl kou tande plizyè kote anlèvman, lapolis dejwe, tentative d'enlèvement, plizyè polisye mouri epi Kontèks la, momentum nan mesye, li dwe gen de kestyon k dwe poze. Pouvwa an plas la gen dwa jwe sou sa. Li monte volim ensekirite an pou l kapab pran de desizyon. Pa bliye, gon akò k fenk siyen la. E akò k siyen an, Alexis Desfils-Aimé, li gen dwa fè bouke moun yo, bouke fè pwomès avèk moun yo l pa respekte pwomès yo wi. Ou pa ka di anyen. Ou gentan siyen. Kounye-a, li gendwa ba w fo pwomès, li di w l ap fè sesi pou ou. Menm jan lè moun yo pral nan eleksyon, yo di y ap fè sesi pou pèp la, y ap fè sela, ou fin ba l vòt la epi w yon annik fin eli, yo pa rekonèt ou ankò. Sa di, sa Alix Defizye me bezyon, se yon sètèn lejitimite pou gen de sinyati. Enben, ou fin bay sinyati. Menm jan Ariel Henry te pase farin sou pakèt nèg. ki t al siyen akò 11 septanb oubyen akò 21 desanm e sa k fè anpil nèg te kanpe anfas Ariel Henry pi devan. Menm jan avèk yon pakèt m plizyè manm nan KPTER ki, apre gwoupman fin voye yo, yo kenbe pandan 2 twa mwa y ap swiv sa gwoupman an di yo epi apre sa yo vole de pwòp zèl yo. Kounye a la, fò n kesyone pouvwa anplas la mesye. Gen yon kestyon zak kidnapin ki ap monte a, poukisa se kounye a l monte? Chaje blende, perimèt kote zak kidnapin nan ap fèt la poukisa yo pa gen yon prezans akru lapolis? Bon erezman moun yo yo gentan pran yo men mesye polisye a nou te ka sove lavi polisye a wi paske si bandi an wè gen de twa blende nan perimèt kote l pral fè zak kidnapin nan e kase l ap kase tèt tounen l pap kontinye non men si l wè l ap santi l gen yon malèz.
Alèz depi l wè prezans lapolis lan tout sa l te gen nan menm jan moun yo konn abitye di tout nanm ni ale. Men poukisa poukisa kounya la ou tande genyen kidnapin, polisye ap tonbe pandan swadizan gen de operasyon ki ap mennen nan de seri de zòn. Mesye e ba Dèlma yap mennen operasyon mesye. Depi ou di ba Dèlma ou di Dèlma 19, ou di Dèlma 17. E kole kole wi kèlke kilomèt ki separe yo wi. E ou di ba Dèlma ou tou di ou tou di kafou ayopò ti pòs kafou ayopò a devan ti pòs kafou ayopò a gen blende kounya la sa ki klè se ke zak ensekirite an ka soti nan tou de kan jan m di an li ka soti bò kote pouvwa an plas la pou l kapab montre ke wi Nou fè ansanm de pwomès ke nou ap òganize dè eleksyon, dayè nan entèvansyon Alix Défis-Aimé li di lap òganize a eleksyon ane sa jan kalandriye elektoral la mande sa. Mentnan si volim ensekirite an moute, li ka vini avèk sa kòm agiman pou pran dè desizyon. Men tou li ka vini avèk bò kote mesye yes li ka vini tou bò kote mesye de moun ki anfas Alix Didier Fils-Aimé pou moutre ke Alix Didier Fils-Aimé pat a la otè kenbe yo kenbe Alix Didier Fils-Aimé al pa a la otè de atant yo fòk Alix Didier Fils-Aimé bay talon l paske wè an tèm de politik malerezman jan moun yo konn abitye di sa. Nèg ak fanm isit e politik sal la yo fè. Yo pa bezwen konnen si gen 20 moun kap mouri, si gen 30 moun kap mouri, tout otan yo benefisye de sa, zafèt gade banm nan mitan popilasyon an. Paske se menm de seri de moun ki gen franchiz dwanyè, menm de seri de moun ki gen monopòl la kap ame jèn nan katye popilè ki pral touye pwòp jèn parèy li, ki t pral touye moun, ki te ka manman l, moun ki te ka papa l, tèlman t gen 200, 300 moun mouri nan yon katye, moun ki mete zam nan men jèn gason sa pa gade l, il sifi ke li menm li benefisye de sa. Kòman pou di pou ba yon kan, yon kandida, pou pou ame de seri de jèn pou di al kraze sant de vòt. L al kraze sant de vòt la, l kase tèt moun, li tire sipèvizè k te nan sant de vòt la, li tire ajan sekirite, Epi piske w konnen nan sant de vòt sa a kandida ki anfas ou a se li menm ki ki li menm ki devan nan zòn sa a, ou kraze sant de vòt sa a. Senk moun mouri, sis moun sa pa di w anyen.
Ou fwape l nan sa. Sitou eleksyon nan vil pwovens yo. Moun nan chak sonde. Wi!
Depi yo konnen tèl zòn se tèl kandida ki genyen epi y al kraze l. Depi sant de vòt la kraze yo tou anile l yo pap kontwole vòt yo ankò. Dayè nou sonje se pou tèt sa yo te mete Arnel Belizaire deyò. Li te kandida o Sena epi te gen yon zòn te gen sant de vòt, y al vandalize l epi yo mete l sou do Arnel Belizaire. Bon, m pa di si l te fè l, m pa di l pa t fè l. Lè sa, lè sa, lè sa, lè sa l pa t ekilibre, li pa t ekilibre. Yo t ap, gen de nèg nan Latibonit yo t ap mete yo deyò. Sèt komin nan depatman Latibonit pa fè eleksyon non. Sèt komin nan depatman Latibonit pa t fè eleksyon nan menm peryòd sa a. Dènyè eleksyon yo te di an. Nan dènyè eleksyon yo, Désir? Nan dènyè eleksyon yo. Nan dènyè eleksyon yo, egzakteman. Sèt komin. Tande, men kisa nèg yo fè. Nèg yo anile eleksyon pou depite nan moman an. Yo anile eleksyon pou kolektivite yo. Men kanta pou senatè yo te kenbe l. Pase nèg yo te konnen kisa yo t ap fè nan sans sa. Sèt komin nan ba Latibonit pa t gen eleksyon. Mwen menm pèryòd eleksyon yo fèt. E menm peryòd li kandida au Sena, li kandida a la deputation. Yo pa ka, yo pa ka anile youn pou yon lòt e menm jou a yo fèt. Patwon, yo kra, yo, yo anile, yo anile eleksyon pou depite, refè e eleksyon depite yo refè. Yo kontwole, pou rezon ba Latibonit an te sanse pa t gen eleksyon menm. Yo te kontwole 7 komin nan Ho Atibo, alò, yo te, se te 17 komin ke l te nan peryòd lan, yo kontwole 10 komin nan Ho Atibonit epi 7 komin ba Atibonit an yo anile eleksyon nan tout nèt.
Ooh!
Dènye eleksyon ki te bay kiyès? Lè sa a, se te Youri Latortue ki te eli dè le premye tou nan eleksyon sa a. Apre fin, apre fin anile 7 komin nan. Yo, yo fin anile, anile 7 komin nan. Paske nan mo, nan peryòd sa a, te gen yon batay elektoral ant Wo Atibonit ak Bas Atibonit, yo chak yo te gen pwòp lidè pa yo. Kòm kantite vòt ki kab parèt e ki ekivalan avèk wò Atibonit lan, y ap jwenn ki pot 5 fwa lavalè l nan baz Atibonit parapò avèk elektora ki gen nan baz Atibonit lan. Pou l kab pase, se te kraze yo te kraze eleksyon nan zòn sa a. Mesye, eleksyon nan depatman Latibonit pa janm fasil non. Eleksyon nan depatman Latibonit pa janm fasil. E nèg yo aranje, se menm sa ke nèg yo ap prepare pou dènye eleksyon ki, y ap pale de eleksyon la a, se sa ke nèg yo ap prepare pou yo vin fè.
Konsolide. Ou pa yo kòmanse pale tèt yo tou? Men kounye a ann gade, li klè devan je nou mesye. Kisa ki anpeche pa gen kenn atak ki fèt kont gang Gran Grif ki parèt kòm gang ki plis kriminèl anndan peyi a? Mesye ap mechan wi, si aprè sa Gran Grif fin fè la mesye pou yon lidè polis ta pral chwazi itilize kamoken san sal kidnapè teworis sa yo mesye se ap vrèman kriminèl wi mesye. Sa vreman kriminel wi Desir e sever.
Wi wi se sal ye wi. Tout moun pa konn nèg yo se kriminèl yo ye. Non men
gon nivo de cruauté nèg ap vin genyen sever dezi sa ap di mesye. Kom si pou nèg ap tann pral gen eleksyon pral itilize gang ri fo kwat san ras. Aprè nèg yo fin masakre moun yo. Nèg yo apovri tout depateman. Demen m ta di ok yon nèg ap tann gag eleksyon pou itilize pou itilize ekip izo ti lapli manno e ti lapli krisla izo o nivo de twazyèm nan la pou itilize babekyou o nivo de ba dèlma pou itilize lanmò sanjou o nivo de kwadèboukè haa mesye m pa bliye san men se djòb sa nèg yo toujou fè Nèg sa yo ki gen zam nan men yo ki nan katye popilè yo poukisa yo te kreye yo? Bondye fè kounya nèg yo deside denonse yo bon nèg yo pa denonse tout moun non paske Babekyou menm menm lap li tap di tout bagay lap di Gedeon li pa menm site non menm lè Babekyou tap pèdè di li Gedeon li pap janm site non men kounya non non gen bagay Gedeon pap di gen sa ki rele sekrè deta mesye men mesye m pale sou ki baz yon nèg pral dim ou pral itilize nèg sa yo Nèg sa yo ankò ki fin kraze ou se ou te itilize yo avan, ou te ba yo zam, ou te ba yo sèvi travay pou ou, jodi a nèg yo pran endepandans yo, nèg yo pran, nèg yo pran libète yo, nèg yo pa bezwen lajan nan men nou, yo gen lajan, yo gen fanm, y ap byen vire, e di yo gen tout bagay kounye a nan moman. Sèl sa yo pa gen se libète sikilasyon yo pa gen. E nou wè ki kantite dega nèg sa yo fann nan peyi an. Nèg yo pwomèt nèg yo libète a wi Blèz. Nèg yo pwomèt nèg yo libète a wi. Men gen nèg ki te pwomèt yo amnisti vre.
Yap bay yo amnisti wi. Tande, nèg yo pwomèt nèg yo libète a. E pa sèl amnisti a sèlman. Gen nèg ki di nèg yo, yo pral prezidan. Se yo menm ki pral antann pou pèmèt ke yo gen ministè jistis yo, pèmèt ke lapolis pa gen pwoblèm avèk yo e menm pwomèt yo ke yo kab rantre yo nan lame. Se, Dezi ou serye?
Non m pa serye map jwe. Ala dezi papa kite m kapte kapsyon nou la tande non monchè ou serye dezi. Ou map jwe map jwe. Komsi gen nèg kap aranje yo la komsi yo pral prezidan pou pran nèg sa yo entegre bon m pa gen pwoblèm non gen de jèn la sosye ta kapab reyentegre yo leta kapab reyentegre yo sitou lè zanfan solda Men, gen de kriyèl la mesye, yo pa ka entegre monchè, sou ki baz yo entegre nèg sa yo? Sou ki baz? Bon, petèt se ou ki wè yo pa ka. Se ou ki wè yo pa ka entegre monchè. Donk pou nèg yo la, se de nèg ki pare, ki ka fè pi bon travay pou la repiblik, pou retire la repiblik nan sitiyasyon ke li a.
Si yo ka si yo ka fèl. M swete m swete ankò vivan, m swete ankò w la pou mwen sa, pa gen pwoblèm non mwen. Se jou a la nap wèl wi, nou nap rete byen vivan. Depi Bondye banm sante a map la pou mwen, m swete sa. Ann avanse Sevè. Wi, mesye se sak fè nou di ke E sè a di ke sa li enpòtan pou ke genyen de zentè, gen de zentèvansyon ki fèt pou kapab nou menm nan analiz ke nap fè pa gen kestyon nou pou bò sa nou pou lòt bò. Dayè se sak fè moun yo fè nou konfyans yo tande nou paske Nou obsève epi nou an dedwi menm nan gen de fwa nou sou plato a nou pa sou menm nou pa gen menm pozisyon men objektif lan se wè chanjman anndan peyi a. Mesye, yon sèl kou e sa k fè mwen menm ke yo e se moun ki dèyè l ou pa e sa k fè m te di ke lòske gen dè operasyon ki ap mennen lòske te gen operasyon notamman nan ba Dèlma lòske te gen operasyon nan Kwadèboukè m te di ke Kisa yo vle fè menm? Eske se ale ba Dèlma, touye de twa bandi epi fè kominike sòti di yo touye de twa bandi, pran de twa zam, eske se ale Bèlè? Paske lè bandi yo ap tounen, y ap retounen an fòs. Wè menm pwoblèm kesyon inifòm lapolis, idantifikasyon n t ap pale a, wè wè kòman l vin resurgi ankò. Nèg la epi nèg yo nan machin sèvis de leta, Lè w wè machin sa yo, sèvis de leta ap pase, wap panse kèk otorite oubyen kèk anplwaye leta yo bay machin nan, nèg yo avèk gwo zam fann fwa yo, inifòm lapolis sou yo, e nèg sa yo gendwa soti byen lwen wi mesye pou vin fè zak kidnapin nan nan zòn nan wi. An di, a di e tèlman pa gen okenn okipasyon, kòman w ka konprann pou ke yon moun kidnape yon moun nan zòn, an di Dèlma 33, pou l gen posiblite pou l ale jis Vilaj de Dye avè l, oubyen pou l gen posiblite pou l ale Granvil, pou yo pa jwenn okenn polisye oubyen okenn pwen fiks pou kapab kanpe yo? M sonje se te ansyen premye minis Joseph Jouthe Nou sonje k te pran desizyon ap fè kestyon vit tenten a mesye. Yeah sa te fè gwo deba nèg te leve kont vit wi. La fò yo repanse sa wi mesye. Kestyon machin vit tenten yo fò yo repanse sa wi. E nèg la nan machin vit tenten gen de fwa mesye konn gen polisye yo machin vit tenten epi yo kite l pase epi pandan tan sa se viktim nan avèk ravisè yo k nan machin nan wi. Yeah. Ha! Poutan si machin nan pat tente, yo tap gentan wè sak anndan machin nan e gen de seri de aksyon, bon sof aswè byen su, gen de seri de aksyon nèg yo pa tap fè. Gen de seri de aksyon nèg yo pa tap fè. Men puiske pa genyen kestyon vit tente a, nèg la gen machin li, wap wè jan de machin sa yo se Jeneralman se moun yo kidnape epi yo gen dwa libere viktim nan, yo kenbe machin nan epi yo itilize l. Epi kout pral gon gon pè nan lari sa. Ou wè kestyon aktivite kafou a pou ayopò ou tande bon Roudy Vira te konn bay enfòmasyon sa tout semèn pase Claude Nainer Antoine kòm kwa aktivite yo ap reprann timidman kafou ayopò. Perèz lan pral retounen ankò. E talè w pral tande, lekòl nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan pral oblije di, N ap travay an liy. Ou wè pi fò kidnapin yo se nan zòn Senlwi Gonzag. A ki santiman paran an pral mennen pitit li lekòl? Nou sonje plizyè fwa yo konn pran ni paran ni timoun. Pandan y al mennen pitit yo lekòl, yo pran tou lè de. Kounye a la, lè zak kidnapin sa ap pede repete devan Senlwi Gonzag, kounye a a ki santiman ou menm kòm paran Ou pral mennen pitit ou lekòl. Paske ou konnen nenpòt kilè ka gon zak kidnapin ki fèt devan lekòl la, oubyen nenpòt kilè se ou menm ki gendwa viktim. E si gon zak kidnapin ki ap fèt devan lekòl la ka gen echanj de tir ant ravisè yo e lapolis, ou ka viktim, pitit ou ka viktim. Pa bliye, zak kidnapin sa te fè ke lekòl te fèmen pandan plizyè mwa. Tanzantan timoun pa ka al lekòl, tanzantan ou tande gen zak kidnapin nan tèl zòn, y ap kidnape elèv, finalman yo te fè timoun yo rete lakay yo. Men a ki sa nou rezime peyi a. Ebyen pandan tan sa, pandan polisye ap mouri, pandan gen moun ki ap viktim zak ensekirite, on pil nèg ak fanm konble kò yon kote, yo siyen on swadizan Pact E kiyès kap prensipal benefisyè lan? Yo menm ankò. Kòman swadizan sitwayen? Ou di swadizan pak sitwayen, sak pase?
Non son swadizan, se jis pou la galri. Pak kisa, gouvènabilite, yo konnen se kestyon, son akò yo siyen antre yo menm pou yal boule lajan leta. Manm nan mitan popilasyon pap benefisyè anyen. Désir Venanson konn sa deja. Ariel Henry siyen 2 akò dim kisa pèp la te benefisye? Yo pat benefisye anyen non. Akò 3 avril lan fèt. Yes? Pèp la pa tap chèche anyen tou non.
Kòman pèp la pa tap chèche anyen? Pèp la te konsilyan monchè, pèp la te kwaze bra li tap gade nèg yo k tap fè dezòd anndan peyi a, ki te kite nèg yo avanse.
Ok.
Ebyen yo kenbe pèp la nan mizè nan grangou mesye. Pase ou pral wè la, ou pral sezi wè la, bann nèg kal siyen la yo trè byento la pral kòmanse ba yo desye de ti bagay la, pral bay ti kit, pral bay ti bagay ou konprann, bay ti po lwil, bay ti po diri ekspire, bay ti spageti plen mit ladan yo, ou konprann epi la, ou ekip bann militan la pral kòmanse di bon PM fizeme, PM sesi, PM se lòbòp, blablabla, ou konprann? Y ap itilize de militan la ki pral pèmèt ke yo bagay, men lè yo konnen aklè ke yo pa pral fè anyen. Youn nan bagay ki kritik nan, bon, mwen menm m gen de pozisyon klè sou kesyon akò sa a, pou pak de gouvènabilite a. Mesye, li pa gon dire ladan l. Li pa gen okenn dire. Kòm si lè m di pa gen yon Dye, sa vle di ke pak la siyen, li prezante jodi an, men kilè l ap pran fen? Non, jiskaske leksyon òganize. Sa vle di, leksyon ka òganize jiska 2040, 2052, 2060, fize men ka rete la oubyen ka gen yon lòt tranzisyon. E m panse la a, Aktè k al siyen pak de gouvènabilite sa, kèlke pa mesye, nèg yon ti jan pa serye. Byen ke m t ap tande Daniel Cyriaque ki te di ke ki siyen nan nan OPL, bon ou konnen OPL la divize an 2, Dessalines te di m, divize an 2. Si m pa twonpe m kwè Daniel Cyriaque te nan ekip, te nan bòd ekip kabinè Edgar si m pa twonpe m Désir, Sévère, manti? M pa konnen non.

Ah ouais, en tout cas. Bon, Mèt la, nèg a- mwen- nèg nèg a al pa nan pann chèf. E sa l te gentan fè avèk ekip Edgar la pral fini trè byento. Pa fò n di sa sur. Mhm. Nèg a fò nèg a fò nèg a ankò siviv mesye. Sa pa brès k ap fèt an Ayiti la. Nèg la konsa.
Ou ka grangou Blaise men w pa dwe ti visye. Ah, Gen monchè. grangou gen ti visye. Monchè, nèg k ap fè politik an Nèg- Ayiti yo, monchè lè yo Anpil nèg kite gen ti grangou dèyè nèg yo visye, ti wi. visye yo ti visye. Mwen menm papa nèg manti tout politisyen ayiti yo tout nèg yo ti visye pa gen okenn grangou tout ti visye ap chache manje e pafwa nèg yo tèman ap chache manje yo konn pa menm vle kite pou ti youri ki li menm ki te avwe ke e manje lap chache li menm e ti youri te klèman di li menm manje lap chache tout moun konn ti youri se ap chache manje men nèg yo tèman vin visye politikman kounye a an ayiti nèg yo pa menm vle kite menm gade menm vye zo a pou ti youri nèg yo pa menm vle kite menm e nèg yo pa menm vle jwenn fòmil ti youri an.

Lè w kon pwoblèm sou bagay laptop ou e fatra lage ladann?
Tout sa w jete yo e fatra yo e pa sa w pa bezwen yo. Ou konsidere yo kòm fatra e dechè yo. Ebyen ti wi ap benefisye vye chen kraze yo. An san m pa anmède m tou. Paske m ap gade pou anmède m k ap bay PM nan gwo lanmen, André Michel, Evalière Beauplan, kès mwen ankò? Pierre Esperance Pierre bay Pierre bay Pierre bay nan men e m wè si m pa an m gwo pakèt Claude Joseph m wè l chita nan sal la gwo pakèt hein Sorel Hyacinthe ah yo tout te la monchè yo pral souse m wè Pascal Adrien Toutouni. Mpral fè m gade video a. Gon pa kèt mwen gen m konnen gen m pa konnen tou. Sa nou wè toutouni la. Oh depi Pascal la toutouni la monchè. Toutouni abiye kounye a. Toutouni gen kal sou li. Gen nan sal la ki al bay PM nan lanmen. Epou PM nan ka wè yo wi. PM pa bliye m non PM. M vin sipòte w, m vin sipòte w, m dakò se ou pi gwo chèf anndan peyi a, se ou k ka dirije peyi a, tout lòt nèg yo se ranse yo t ap ranse PM fòk ou sonje m. Mwen Rony Timothé, biwo di Je Cossy David, a mwen, a nèg yo ap byen pase. Sof ke opozisyon pliryèl lan, nan moman la l trè minim, li pa, li pa ka, li trè minim, nèg yo pa ka fè batay la. Gade, gade figi nèg lwil la, nèg lwil la, vide lwil, vide lwil nan bòl pou touye moun yo. E valè bob lan.
Lap ri.
Frem neg sa yo vin Nan bon. Neg sa yo vin pa ka fe anyen Nan peyi etranje anko. Ou bay neg yo pa konnen. On laj ou rive dezir. Menm nan te vwayaje. Wal kache madanm ou a letranje etazini. Wal piye vole an ayiti. Wal piye wal vole an ayiti. Gen de nèg ki te pase kòm otorite, kòm senatè, depite, kòm minis. Nèg yo voye madan pitit yo al kache aletranje, kounye a Etazini oubyen Kanada, Lafrans, epi yo retounen, yo retounen al vòlè, al piye kès leta an Ayiti. Pa gen deba sou sa Désir. Se nan laj nèg yo vin, nan laj nèg yo vin ye kounye a, yo pa ka al travay nan peyi blan. Ou pa tande jij Jean Rogenel Sius ki te mete manda dèyè Jovenel la, ou pa tande non Baye Factory la travay Kanada? Ki pa dezonè non pou moun k ap travay nan faktori yo, se pa sa m vle di non. Men se kòmsi m ta di w, yon nèg ki te jij nan peyi l, li kite yon kip bann nèg itilize l malman kòm yon otorite jidisyè, mete manda de yon prezidan, e l avwe ke li te mal mete manda, jodi an, nèg al fè azil Kanada pou l al travay, al vann blan lè. Ki pa pwoblèm.

E lakay, misye pa gen pi bon kote ou te kapab ka, lakay ou te kapab bon. Paske jan Jean Désir di l lan, imigran pa gen stati, imigran pa gen tit. Imigran pa gen tit.